Ok, se ou menm kap gade video sa, mwen deja konnen ke ou gen tps, e sèl kesyon ke wap poze tèt ou nan moman la, se kisa kap pase konnya, kisa pou fè? Ebyen rete la guys paske nan video sa, enfòmasyon kem pral pataje avèw la oubyen sam pral eksplikew la, li ka chanje laviw konplètman. Gen yon deklarasyon ki soti nan Washington ki gen 4 mo ladann sèlman, vye nèg sa nap gade sou ekran la se li menm ki fè deklarasyon an, li gen 4 mo ladann sèlman, tan ou a Ekspire. Sa se sèlman 4 mo ki gen nan deklarasyon ke misye fè a e l mete dlo nan zye yon pakèt moun, li fè anpil kriye nan lari a. Ok guys, so mwen pral eksplike nou e ouvri zòrèy nou pou nou tande egzakteman, pou nou tande byen sa mwen menm mwen gen pou m di la. Ok, tanw espire se sa yon ofisyèl federal di dirèkteman sou ayisyen ki gen tps k ap viv Ozetazini yo. Epi dèyè fraz sa guys, Gen yon plan konkrè, gen yon lajan, gen yon dat, gen yon limit ak yon avètisman ki ka detèmine si ou menm, menm si yo ta depòte w la, èske w ap ka retounen Ozetazini legalman ankò. Nan videyo sa guys, m ap esplike w egzakteman sa gouvènman an ap ofri, sa k ap tann moun ki pa aji yo, ak sa espè yo di ke ou menm ou dwe fè kounye a, avan pòt la fèmen nèt sou ou. Donk, Imedyatman ou fin gade videyo sa, m vle w reflechi ansanm avèk lavi w epi reflechi a sa m di yo, reflechi a opsyon ou wè ka bon pou ou yo. Èske nou konprann guys? Pou dè santèn milye Ayisyen guys, tps pa sèlman yon papye, se lavi yo, se travay yo, e m konprann sa, se lekòl pitit yo, se kay yo, se estabilite yo te bati aprè yo te kite Ayiti pou chape anba vyolans ansanm avèk kriz. E m ap di nou sa guys, mwen vrèman konprann sa. Men dènyeman, Lakou Siprèm nan bay yon desizyon ki chanje tout bagay. Desizyon sa a guys, li louvri pòt pou gouvènman federal la fini ansanm avèk pwoteksyon tps la pou sètèn kategori moun. Ki vle di, pou anpil ayisyen, stati legal yo konnya a, li pa la ankò. Sa vle di ke si w te konte sou tps pou rete Ozetazini, konnya se yon lòt reyalite w ap fè fas avè l. Epi gouvènman guys, li pa kache sa. Yo di klèman ke Pa gen plan pou pwolonje tps ankò. E se konnya guys si wap gade video sa ou bezwen konnen ki opsyon ki rete sou tab la e se li m pral baw la donk ouvè zòrèy ou paske chak jou kap pase guys chwa yo yo menm yap vin pi limite e siw pa pran yon desizyon konnya pòt la ka fèmen sou ou e ou ka pa ap ka fè anyen ankò pou rete legal ozetazini antouka guys kite m eksplikew kijan sa fonksyone premye bagay yo klarifye tps pat janm gen entansyon poul se yon stati pèmanan Se sa k fè yo rele l Temporary Protected Status. Se yon stati k ap pwoteje w pou yon kantite tan, ki tanporè, ann di sa. Depi nan kòmansman bagay, se te yon pwoteksyon tanporè, yon fenèt de tan pou moun k ap soti nan peyi ki gen kriz yo oubyen ki gen lagè pou yo ka rete an sekirite Ozetazini. Epi pandan tan sa a, ou dwe chèche yon lòt mwayen legal yon viza travay, yon rezidans pèmanan, yon lòt ajisteman pou rete legal nan peyi a paske tps la li menm li pap kenbe w legal pou tout tan. Men pwoblèm nan guys se sa, anpil moun pat ka fè ajisteman sa, pafwa petèt pwosesis la te twò long, pafwa petèt kondisyon an te twò strik, Pafwa tou senpleman paske sistèm nan te sèlman twò konplike, ann di l konsa. Kounye a guys, ak desizyon Lakou Siprèm nan, fenèt tan sa a guys, li fèmen pou anpil moun. Alò, kisa gouvènman an ap ofri kòm yon altènatif? Yo rele sa yon self deportation oswa deplasman volontè. An bon kreyòl pou m fè nou konprann pi byen, se ou menm k ap chwazi ke w ap depòte tèt ou nan yon lòt peyi. Se sak fè m rele l self deportation. E a mwen ke l konsa non antouka nèg nap gade sou ekran an se li menm ki rele l konsa guys. Men m pral ba nou detay yo. Si yon moun deside kite peyi a volontèman, gouvènman ap bay yon èd finansyè anviwon 2600 dola ameriken. Yo ap bay yon biyè avyon pou retounen nan peyi orijin ou oswa nan nenpòt lòt peyi ki Moun nan ta asèpte ale, li pa bezwen Ayiti dirèkteman, nenpòt lòt peyi ou ta asèpte ale, y ap ba w yon biyè avyon epi y ap ba w 2500 dola pou ou menm ou ka al rebati vi w nan lòt peyi, nan lòt peyi sa. Pwosesis la fèt atravè yo sit entènèt ofisyèl kote moun yo ka enskri tèt yo. Tande sa wi guys, li gen yon sit entènèt ofisyèl ke yo deja mete sou pye la kote ou menm ou ka enskri tèt ou pou self deportation nan, pou depòte tèt ou, pou retire tèt ou Ozetazini. Men gen yon pwen kle nan bagay sa guys epi se pwen sa ki pi enpòtan nan tout mesaj sa daprè sa ofisyèl yo eksplike si ou deplase volontèman si ou chwazi fè yon self deportation ou kenbe posiblite pou aplike pou yon viza oswa yon lòt fòm de rantre legal ozetazini pita. Konprann sa m di a byen wi guys, si w asèpte self deportation nan, si w asèpte depòte tèt ou, ou gen yon mwayen kanmenm, ou gen yon posiblite pou w retounen legal Ozetazini ankò. Men, si otorite yo oblije arete w epi depòte w pa fòs, opsyon pou retounen legalman nan peyi a guys, l ap fèmen pou ou konplètman. Eske nou konprann? M vle nou konprann byen wi guys! Sa m ap di la? Paske sa se yon diferans ki vrèman dramatik. Yon chwa ka kite pòt la louvri pou ou, pou tèt ou, pou lavni ou, epi lòt chwa li menm, chwa ke si ou kite yo pran ou pa fòs epi depòte ou, l ap fèmen pòt la pou ou nèt pou tout tan. Eske nou konprann sa? E gen yon detay guys nan bagay sa a ki merite yon atansyon spesyal. Yo mansyone dirèkteman kominote ayisyen an ki nan zòn. Hudson Valley, New York, yon zòn kote gen anpil Ayisyen ki la, k ap travay, k ap kontribye nan sistèm sante, ansanm avèk lòt sektè lokal yo. Ofisyèl federal yo di ke yo an kontak dirèk ansanm avèk reprezantan lokal pou zòn sa a e y ap travay ansanm pou yo mete an plas yon pwosesis ki ki ta ka ede Ayisyen sa yo fè demach self-deportation nan pi rapid. pi òganize. Sa vle di yo deja antre an kontak ansanm avèk reprezantan lokal zòn sa pou yo fè moun ayisyen ki nan zòn sa depote tèt yo pi rapid toujou. Sa montre yon bagay guys, e sa se pa yon mesaj jeneral ki ki sèlman ap flote nan lè a. Gen yon strikti guys k ap devlope e li vize dirèkteman kominote ayisyen an. Ofisyèl yo tou te klè sou yon pwen, yo di ke y ap Aplike lwa yo san eksepsyon. Zewo tolerans. Pa gen bagay selektif la. Se zewo tolerans pou tout moun ki pa gen stati ki legal. San yo pa chwazi ki lwa pou yo respekte ak ki lwa pou yo pa respekte. Kounye a guys, sa ki pi enpòtan pou ou, kisa ou dwe fè ansanm avèk enfòmasyon sa yo. Premyeman guys, pa pran desisyon sou baz laperèz sèlman. Pa pran desizyon paskew pè oswa nenpòt bagay. Chak sitiyasyon fanmi guys li diferan gen moun ki gen lòt chemen legal ki disponib maryaj ak yon sitwayen ameriken yon patwon kap sponsorize yon viza travay yon dosye azil ki ki toujou nan pwosesis la oswa yon lòt fòm pwoteksyon avan ou pran yon desizyon guys konsilte yon avoka imigrasyon ki lisansye ki gen lisans pa yon konsiltan san lisans non guys pa yon moun ki pwomèt mirak sou rezo yo ki di lap fè tèl bagay pou ou epi sanl pa menm ka fèl vre non. Donk yon moun ki vrèman lisansye ki konnen sa l ap fè a. Dezyèmman, verifye stati legal ou egzakteman. Gen moun ki gen tps ansanm avèk yon lòt kategori pwoteksyon, pa egzanp yon ka azil k ap tann odyans. Si sa se ka w, si sa se ka pa w, si ou gen sa tou, desizyon Lakou Siprèm nan sou tps guys li pa sifi pou detèmine tout sitiyasyon sa a, tout sitiyasyon ke w ladan l lan. Twazyèmman, si w ap konsidere self-deportation, si w ap depòte tèt ou, Ou dwe konprann tout kondisyon yo jis avan ou enskri nan pwosesis la. Mande ke èske lajan li menm li garanti, 2.500 dola yo pwomèt la, èske li garanti e ki dokiman ke yo mande, konbyen tan sa pran pou yo trete demand ou, èske gen garanti reyèl pou yon retou legal oswa se sèlman yon posiblite. Èske nou konprann? Katriyèmman guys, pa neglije dat limit yo. Chak, pa bliye chak jou k ap pase guys san w pa gen yon plan klè oswa ou pa gen yon bagay w ap fè, sa ogmante risk pou tonbe nan sitiyasyon kote se otorite yo ki oblije vin pran w pa fòs oubyen se yo menm ki pran desizyon an pou ou. Epi, nou sonje sa vle di. Si se yo menm nou kite ki Vin pran nou, ki depòte nou pa fòs, la a pòt la ap fèmen nèt pou nou pou tout tan. Guys, nou pral di nou klèman konnye a kisa m konnen, sa m pa konnen ak sa ki ka rive. Sa m konnen sèke desizyon Lakou Siprèm nan li louvri pòt pou gouvènman federal la ka mete fen nan tps Pou sètèn kategori moun, gen yon pwogram self-deportation, sa m sot pale nou de li la, ki egziste avèk yon konpansyon finansyè. Ofisyèl yo klè, yo di ke yo pa gen entansyon chanje apwòch sa. Eske nou konprann? Sa nou pa konnen se ke egzakteman dat final pou chak kategori tps. Kijan pwosesis Streamline nan li menm li fonksyone? Streamline nan se retou legal la. Kisa sa vle di e konbyen tan sa ka reyèlman pran ak ki pousantaj moun k ap reyisi jwenn yon viza apre yo fin aplike oubyen apre yo fin depòte tèt yo? E ki lòt eksepsyon ki ka egziste pou ka endividyèl yo? Sa ki ka rive? Si ou pa gen yon dosye legal ki solid oswa yon plan klè, ou ka fè fas ak yon Pwosedi fòse ki fèmen tout opsyon pou lavni yo. Men, si w prepare, si w konsilte yon bon moun, si w pran. Si w konnen dwa w, gen yon chemen ki posib toujou, menm nan mitan yon sitiyasyon ki difisil. Sa ki enpòtan anpil sèke w pa janm dwe pran yon desizyon definitif ki baze sou sèlman sa w tande nan yon videyo. E menm videyo pa m nan, e menm sa m ap di yo la, sa m ap di w yo la pa pou fè w pran desizyon, men pou fè w konprann sa k ap pase a. Toujou verifye avèk yon avoka imigrasyon. Ki gen lisans. Eske nou konprann sa? Eske nou konprann guys? Pou yon ka spesifik pou ka pa w la. Men sa w dwe sonje guys avan w kite video sa a. Sa kap pase kounye a guys se se yon moman ki detèminan pa sèlman pou dosye legal moun. Men pou tout fanmi, pou tout timoun, pou avni ke kominote ayisyèn nan bati ozetazini depi depi dèzane. Mesaj gouvènman guys li klè. Yo pap tann. Alò, ou menm tou, ou pa dwe tann. Chèche enfòmasyon guys, chèche konsèy pwofesyonèl epi pran des aksyon ki pou pwoteje w, pa aksyon ki baze sou laperèz. Jan m sot di nou an, pa pran desizyon jis paske nou pè, men pran desizyon ki baze sou konesans, sou sa nou konnen. paske se sa k ap pèmèt nou pran pi bon desizyon yo guys. Antouka guys n ap kontinye swiv dosye sa a pi pre epi chak fwa gen yon nouvo devlòpman m ap la pou eksplike w klèman san konfizyon epi san m pa vin ba w manti. Si videyo sa a te ede w konprann sitiyasyon an pi byen guys pa bliye abone ak chanèl la epi aktive ti klòch la paske pwochèn enfòmasyon an guys li ka rive nenpòt lè epi ou p ap vle rate l. Mwen toujou la pou ou guys n ap kontinye ansanm n ap kontinye frape epi n ap kontinye pote pi bon enfòmasyon yo pou ou menm donk abone.